Kòman nou ye kòman nou ye depi nou wè vizaj sa nou wè kiyès ki ansanm avèk nou jodi an ankò mwen pote yon nouvo video pou nou kote mwen pral fè cheve jèn gason an nou ka wè jan cheve a parèt la ok cheve an Parèt vrèman kout ok li vrèman kout cheve a kout cheve a pa gen pwent epi m te wè tèt li vrèman lèd epi m di konsa banm fè yon mannèv nan cheve an ok nou ka wè la jan map pran swen mwen pou mwen trase li mwen pase pomad mwen trase li epi mwen di banm eseye yon ti kouri byen ke cheve an vrèman kout men sa pa ka anpeche mwen fè yon ti kouri ladan l ok. Paske sa se zafè pa mwen cheve kout pa fè mwen pè epi m di banm fè yon ti kouy nan cheve an pou li pou tèt la ka pi bèl paske cheve a vrèman lèd anba yo wo Epi anlè a vrèman lèd epi m di banm penyen li ok jan nou ka wè la map byen pran san mwen e map asire m tou ke li pa fè l mal paske nou konn lè cheve a kout nan nivo sa lè w pral penyen l ti kouri konsa li fè moun nan mal men mwen mwen jan moun yo konn di a mwen leve men m pou l pa fè l mal se sak fè mwen pase pomad byen pase devan paske depi devan rale twòp. Li pral vin rale ale dèyè li pral fèl mal men mwen mwen menm mwen asire nou mwen pa sere yo twòp se sak fè tanzantan map ramase map pozel kesyon pou m konnen eske li fèl mal anpil paske ou konnen lè wap penyen konsa Nan kòmansman l konn pa fè w mal se lè w fin penyen sitou lè cheve an kout se lè moun nan fin penyen w santi l nou ka wè premye très la m fè l epi anba yo kijan mwen byen pase pomad pou mwen fè yo vin bèl ok la mwen pral fè yon dezyèm très ok mwen asire m tou lè m ap pase peny nan mwen pa pase peny lan twò rapid, mwen pa pase peny lan avèk twòp fòs, de fason aske pou l pa fè l mal twòp, paske cheve an kout, li pa abitye penyen, ok, donk, kidonk, li ka fè l mal anpil si mwen pa pran san m pou mwen. pase pen la nan cheve an ok nou konnen yo mare tou kidonk map asire m pou m fè tout bagay byen pou yo pa fèl mal byen ke cheve an kout sa pa deranje nou ok paske nou menm se domèn nou sa pen an se zafè pa nou li ye ok. La nou ka wè kijan map byen pran sa map pwent peny lan pou m asire mwen ke tras tèt la dwat e tras tèt la byen soti byen dwat nou ka wè la kòman li rete trankil tou pou mwen pou mwen peny tèt li m panse sil te fèl mal li tap fè min li donk Li pa fèl mal e de tanzantan tou map pozel kesyon, kesyon pou mwen mande li eske li fèl mal oubyen eske li pa fèl mal. An nou swiv kijan mwen tap trase chema nan tèt li ok kijan mwen voye li Jan moun yo konn di a mwen voye yo top ansanm avèk tèt li paske tèt la te vrèman lèd yo te mouye yo te vrèman lèd epi mwen mete li sou de ti chèz kon di moun yo. La mwen ap kontinye ok mwen fè ti chema pou m fè ti stil ladan l m pa ba l yon ti kouri twò dwat m jis fè yon ti chema m ap fè ti chema men m pa fè twòp bagay egzajere ladan l paske nou konnen se pa tèt fi mwen pa vle fè twòp chema nan cheve li e se ti gason li ye. e la mwen pral fè yon lòt tres nan ka kote jan mwen trase li pa anba la poum pran yon tres nan mitan ok sa se tres la mwen asire mwen mwen pran ti kouri a mwen pa kouri avèk li mwen pran li byen nan pwent cheve an paske ke cheve an kout si mal kouri ansanm avèk ti kouri an li pap bèl li pap fè sans e mwen oblije pran li nan premye ti rasin cheve an pou li ka parèt pi bèl e m pa foure dwèt mwen twò lwen tou mwen pa kite twòp espas paske cheve an kout si m al mete twòp espas nan dwèt yo li pral parèt lèd mwen oblije pran yo foure dwèt mwen pre youn apre lòt mwen pa kite twòp espas nan fant dwèt mwen yo. E se konsa mwen tap penyen li ok se konsa mwen tap penyen li um fè cheve an pou li nou pral wè rezilta koman li ye pa rapò a lèm te komanse penyen l lan e mwen asire mwen tou ke malgre m rive nan nivo sa mwen asire mwen ke li pa fèl mal paske M panse si l te fè l mal nan nivo m rive a, si l t ap fè l mal, li t ap gentan santi ke li fè l mal. Se sa k fè m pase bon kantite pomad pou li pa santi twòp doulè, pou li pa santi li fè l mal twòp. Sonje mwen di nou map pote yon video pou nou pi souvan ok. Ki donk lè video a pase an devan ou sonje Pataje video a, kite yon jèm pou nou, ou menm ki pako abòne a chanèl la, abòne a chanèl la, paske se konsa ou ka ede nou ok, lè video a pase devan ou, si ou fè ou fè sa pou nou se konsa, se se sèlman ou ka ede nou, lè ou kite yon kòmantè, ou jèm, ou pataje video a, sa vrèman ede nou ok epi nap kontinye travay pou nou pote yon video pi souvan pou ou pou nou pote video ki ap fè w plezi ki ap fè kè w kontan ok. Se te yon plezi nap wè trè pwochènman nan yon lòt video babay a la pwochèn ok nap wè trè pwochènman nan yon nan yon nouvo video ok.